Jodi a nou pote yon tutoriel pou ou ki di kòman kapab fè almanak 2020 sou pwòp telefòn ou. Byen, nan objektif ke nou pote tutoriel sa se ke nou konnen ane pase nou te pote yon video pou moun demoutre w kòman ou te kapab fè almanak sou telefòn ou, almanak 2019 lan. E se youn nan rezon nou chwazi nou pote video sa pou ou paske gen kèk granmoun ki toujou mande nou eske nou pa gen yon aplikasyon ki ka fè li e nou pran desizyon nou pou nou pote l ba ou e pandan se tan nap swete w yon Bonne et heureuse année a 2020 e nap swete w pwosperite, nap swete w kontinye travay pou rèv ou kapab reyalize, paske pou konn demen oubyen pou demen vin pi byen pou ou fòk ou travay depi jodi an se sak fè nap swete tout fan nou yo yon bonne heureuse année 2020 avan menm nou montre w kòman pou fè sa pa bliye si w se nouvo moun kap swiv nou sou chanèl lan e pa ezite enskri sou chanèl lan pataje videyo yo avèk fanmi w zanmi w ki poko konnen l paske sa nap di la sa ka rive w te konnen l deja oubyen w te konnen l yon lòt fason men Pa ezite fè sa paske egoyis pa bay. E mèsi Ann ale. Pou fè sa, w ap bezwen yon aplikasyon li menm ki disponib sou Play Store epi li gratis. E w ap sèlman al sou Play Store, w ap ekri non aplikasyon sa w ap gade a la. Non l li yon ti pe diferan paske l pa an fransè. Men w ka ekri kalandriye avèk foto, 2020 w ap jwenn li. E men mwen gen w ap jwenn plizyè men Sa mwen itilize l mwen wè kòman l fonksyone mwen konseyew pou ta enstale li paske li vrèman bon byen wap sèlman enstale sou telefòn ou aprè sa wap klike sou ouvri lè w klike sou ouvri li baw li menm li pa twò konplike li gen 3 opsyon e premye opsyon li gen li gen opsyon foto pa egzanp pandan map pale avèw lala sim bezwen tou fon foto pou m ka lagel sou almanak lan map ka fè sa oubyen kalandriye an. Sou galri, si tout fwa w klike, nou ap ap voye w dirèkteman sou kote tout foto yo ye an, pou ou menm pou w ka pran foto w vle an. Albòm nan, se kote, lè w fin fè tout tip de kalandriye yo tout nèt se la yo prale, e ou ka, ou ka, ou ka klike sou li pou w ka wè. Pa egzanp klike sou albòm nan la, li ban mwen. Kalandriye mwen menm mwen te gentan fè sou aplikasyon an. Byen, ann ale. Mwen menm map klike sou galri, chwazi yon foto, banm chwazi foto sa. E lèm fin chwazi foto sa, e nan nan kalandriye an, li ba ou yon ti yon kote ki tou won, yon kadr. Ranje foto a, nòmalman pou mete li nan pozisyon kote pou mete foto a pou li ka parèt byen. Pafwa ou gen dwa ap fè yon bagay pandan wap travay sou aplikasyon epi foto a vire. E sil vire konsa epi ou menm wap ranje l byen. Pou foto a ka byen parèt. Brèf, lè w fini fè sa, w ap sèlman klike sou pati A a pou w ka ekri sa w, si w gen yon tèks ou ta bezwen, ou ta renmen ekri. Epi, si w bezwen enstale, alò telechaje li, lè w fin fè l, w ap klike sou la pou w ka telechaje l. Byen. E pati sa a li ba ou yon sèl grenn almanak, alò yon grenn mwa, e si w bezwen plizyè mwa, sa w ap fè w ap klike sou sa a kote w wè flèch la ap balanse an, sou kat sa a. Lè w klike sou li, li ba ou tout tip de mwa ki genyen yo. Pa egzanp, gen de moun ki gen dwa fèt nan yon mwa, li bezwen mete kalandriye, alò yon foto l avèk mwa l fèt lan pou l ka soti li, li ka fè l. Men ou bezwen se tout mwa ou bezwen, w ap sèlman pran sa a, li menm ki disponib. E wap sèlman klike sou li, e li gen tout mwa yo ladanl, li disponib. Lè w fin klike sou li epi jan wè m di w lan, kote plasman foto yo, foto a ye a, fò w kadre l byen pou foto a ka byen parèt nan jan ke ou menm ou bezwen l lan. Epi li tou ekri 2020 sou li. Wap sèlman si w bezwen ekri yon bagay, pa egzanp mwen menm mwen bezwen ekri e for love on egzanp, banm ekri for love. M ekri for love, m klike sou efektye, mwen klike sou, mwen chwazi pwòp tèks ke m bezwen an. E mwen chwazi tèks sa a, pa egzanp, si m imedyatman m chwazi l, l ap tou ale dirèk a sou almanak lan. Mwen klike sou tèks sa a, pa egzanp, e tèks sa a m bezwen, li wè li, li la, li tou al sou almanak lan, epi mwen menm m ka agrandi li pou m mete l nan pozisyon e ke m bezwen mete l lan, m ka ekri yon fraz, m ka ekri yon non, e m ka mete l nan pozisyon m bezwen l lan. Pa bliye m di nou ke e ou ka toujou wè foto a li menm li fè yon bò, men pa bliye pou menm pou ou toujou ranje li, paske se konsa aplikasyon an li menm li ye, foto a pa stab, toutotan ke ou pa fin e telechaje. Almanak lan. Epi wap sèlman fin fè tout sa w bezwen. Pa egzanp li gen pati emoji ladan l. Yon ekip ti emoji li gen ladan l. Li gen ti bagay love, bagay flè ou ka mete sou li. Li gen lòt bagay 2020 ou ka chwazi mete sou almanak lan. Ou ka mete tout ti sa w vle. Ou klike sou pati sa kote yo fè chat balanse an. Ou mete ti kè, tout bagay. Sa w, nenpòt sa w vle. Ou mete tout sa w vle. Ou pa egzanp ti kè sa a ou wè m mete an. Ou mete l epi ou ka chwazi lòt ti bagay ki enpòtan ou ka mete. Lè w fin mete tout, epi w ap klike sou kote w vle flèch sa a li bay tèt li anba a ki gen yon tra, yon trè ki pase pa akote li, w ap klike sou li, lè w klike sou li, imedyatman w klike sou li, li menm l ap download nòmalman. Men lè l download ou gendwa wè pandan w klike sou li li ba w yon reklam, w ap fèmen reklam nan, epi li deja anrejistre sou galri w. Sa w ap fè, w ap retounen, w ap chèche sou galri, m pral montre nou foto m sot, alò almanak mwen sot travay la la a, m pral montre nou. e wap sèlman ale sou galri. Lè w rive sou galri, pandan pati ki make Calendar Fort ou epi wap klike sou li, lè w klike sou li sa se tout kalandriye ke ou menm ou fè e oubyen si w te fè youn e wap wè ke lè w fin download li lap nan pati sa yo e pa egzanp se kalandriye ke mwen menm tap travay ansanm avèk nou an mwen mete lòt bagay sou li pa egzanp inscrivez vous a ma chaîne mwen retire follow lan mwen mete lòt tout ti bagay ou ka fin mete tout sa w vle tout bagay ke ou vle epi ou menm Ou klike sou download epi lap nan pati sa e lè w fini ou ka ale sòti kalandriye sa nan nenpòt sibèkafe nan mezi ke ou menm ou vle l lan ou ka mete lakay ou byen nòmal. Byen Medam mesye se te tutorial sa kem te pote pou nou nou espere ke ou satisfè si tout fwa gen kèk bagay ki pa parèt klè ou ka kite kòmantè pou nou paske nou menm nou disponib e byen dispoze pou nou reponn tout kòmantè yo pa bliye pa sòti sou chanèl lan